Kounya la ping kounya la pi fò nèg ki nan gouvènman kap vini masisi yo ye wi avè madivini vant klè moun esak fè kanadè yo kòmanse ap sanksyone moun ou paka di moun pederas ou paka di moun bagay kòmsa e yap mete w nan prizon ou pa ka pou pa blese bay moun nan nan kisa de la sa fè menm fòn rale epè a nou di jan li a.

E nou konnen nou menm se an sentete nou dwe ap viv pou Jewova ka fè favè l manifeste a nan nou, vin delivre n anba Golyat sa k la. Men yo menm, yo vle, yo pito al antre nan konpwomi avèk bèt la, a César la, kòm yo ta di, nous n'avons d'autre roi que César, yo pito al akomode avèk sistèm demokrasi a pou yo wè si yo ka jwenn myèt sou tab la, anba tab la, pou yo ka jwenn yon ti bagay. Paske basès la ka pèmèt yo sa, pou yo antre nan demonkrasi a, men pa nan wayom sentespritokrasi a non. Yo vle antre, paske yo pa vle kesyon de sentete. Yo pa vle kesyon, se yo antre nan debòch. Epi se kòm sa. So, kòm mwen di, sa se yon gwo pwoblèm, le désert là, dezè de l'occident. Men gen lòt kote, gen moun ki pale w gen dezè nan lòt peyi, an Afrik, tankou bagay. Men, sa ki kle, fò moun konprann gen de rasanbleman k ap fèt. Bon premis Rasanbleman dè Elit dè premis sa a se elit ann Ayiti a, e 144 mil nan dè Douz Tribi Izrayèl la, dè elit k ap fèt ann Ayiti. Donk, fò n konprann elan mesaje a ye. Paske kòm nou di, Jewova voye m kòm mesaje tan lafen avèk verite l. Verite sa a pa ann Afrik. Sa n ap pale la, w ap wè ke moun ap pale de saba, y ap pale w saba Satan an, saba Shabda. Yo pa konn kalandriye Jewova. So, Jewova di, Kiyès w al nan dezè a pou w al wè? Se mesajè wap tande se moun ke papa voye kom mesajè a so yo pat jan vere mon mesajè. Sè kata sista sim pat voye moun sa lespri li retounen kè dè zanfan ou pèpè ou zanfan so nan tan la fen la verite ap jwenn nan de sajay koman nou di moun pou moun sove pou gen Vin nan Haiti yap rep yo vin atache a baton ou pa sanble a baton Moïse la fè w ata Chilo a pase pou konn verite a pa sanble etan w pap sove li di you shall know the truth wap konnen la verite verite a pa franch vre fò w konn verite a e sak fè depi Jean Baptiste tap fèt ki vini nan espri li li di timoun sa fèt li pou pote pou nou konesans du salut Hein, se konsa Papa vizite nou, li fè n favè paske l leve nan mitan nou moun avèk Sentespri de verite a bagay. So se la ke nou ye. Men anpil moun gen ògèy, èske anyen bon ka sot Ayiti? Oh Ti Filip, epa misye mete konnen ak te lekòl kay frè a, ak bagay sa yo, sa pase nan papa l, vòlò papa l. Wè, sitou misye li konn gen ti mennaj, bagay sa yo, ou konprann, epa misye sa k pase la, nèg yo jwe ti foutbòl li rele gen ti mennaj. Sa k pase la? Men yo pa konprann. Se pa w bay selon lachè e le san k ap fèt. Se si sentespri bon kote k rive li pran kontwòl de ou menm ok epi apresa Yehoshua menm jan douzan men moun pa konn sa k te pase ant douzan ak trantan epi a trantan l reparèt epi men l kòmanse ministè a ou konprann sa m vle di w la e sa k fè pase Alò gon vèsè nan
Ezekyèl chapit 20 si m pa twonpe m kote l di menm jan Jewova te retire nou ann Ejip e te mete nou nan dezè prè de Lejip.
E se menm jan tou ke nan dènye tan an, l ap retire nou nan peyi Babilòn, nan peyi de pèp, e l ap mete nou nan dezè prè de Lakou. Se sa. Nou tout dakò ke Etazini se yon peyi de pèp. Etazini, tout pwisans kolonyal yo, tout nèg yo tout gen mòso pa yo la, y ap dirije. Men, le mizè de pèp, se gwoup esklav sa yo ki vin batay kont nèg kat kòn sa yo. Epi kounye a la, gen lòt kòn nan menm ki vini. Men, se la ankò, pral gen batay. Wi pral gen yon reyinyon dè sen. Wi sa, wi sa. Se reyinyon dè sen kont reyinyon dè mechan, dè pwofàn. E sa l ye. So, e nan sa sa pou w konprann sa. Paske sa k fè li di w dènye travay k ap fèt nan kan dè sen yo se rasanbleman. Konbyen fwa m te vle rasanble nou kòm manman pou l rasanble pitit la, n pa t janm vle. Men zòn pa rete dezole jiskaske nou di Beni swa seli ki vini o non di Senyè. E se seli sa, se li k Chilo a. Se li menm. Men kòman w ap fè konn Chilo a? Se sou verite a. Paske dil pa revele verite l a moun konsa, men moun ke l voye a, li voye l ranpli avèk pawòl li. E sa k fè kèk bagay n ap pale yo la, moun pa ka di e pa vre. Pa gen ankenn moun ki ka fè deba avè m sou kesyon de Bib la, de pawòl verite a. Paske yo pa revele les sept mystères de l'Evangile du Royaume, les skrip kache nan sèt parabòl yo ki revele nan sèt skrip kache nan sèt mistè. Sa di ke e e mistè idantite a se youn nan kle. Paske w pap ka konprann pozisyon non se sa k fèt jodi a wi. Fè piu rim nan Nou ladann la se pozisyon lan wi kiyès ou ye kisa e lè sa wap reyalize oh apa mwen t pè liv la e e dpi bay de mwen l pale hein e de nou l pale apa l pale de kòman se nan nan tora li pale de sak ta pral rive nan tan la fen li bann parkou la kote yo ta pral vann nou sou kot dafrik la bib la pale sa on a vendu les enfants de juda. O blan zewopeyen o zanzò dè javan pou dè pwostitye dè bwason alkolik pa gen lòt moun sou latè son bagay ki klè wi e tankou moun ta di w a m gon ti chat m pèdi la wi ou di ki deskripsyon l nan tou men deskripsyon li gen takte nwa blan li gon ti kòdon wouj nan bwè l li mache yon ti jan bwete fò w gon bagay ou di ou aliman nan tout deskripsyon e w ap gade lè w gade ti chat ou di èske l gen tèl Se sèl mwen ki wi. Ebyen se sè ebyen ou twouvel e Edmond sa w tap pale la epi baky t antre l brebis pèdi des enfants d'Israël sè ke l tap pèdi Huh e kòman anfant prodig la men lè l retounen fò n di ah nou se pèp sa ebyen se sak fèt piu vin sa wi li vle di lo Sa ki destine w ou mèt tankou lwa nan yon machin yo di w pakin lòt lòt la LOTA se sa menm bagay la wi ou pakin kote diferan machin men fò w gade kote ou pozisyone w menm ki kote machin ou an te ye ou mèt ou konn al nan vwayaj etazini ou pral pran avyon epi nan nan nan pakin ayewopò a Ou ou pake, epi ou gen dwa al nan konferans, ou al nan lòt vil, epi lè w retounen, ou al nan pakin an pou al chache machin ou. Men depi lè w pake a, ou konnen nan ki tèl ranje, nan ki tèl bagay, machin ou ye. Konprann? Fò w gen yon jan, e sa ki rele jewopolitik la, fò n konnen ki kote nou t ap ye nan tan lafen. Se a lòt ekstremite de latè. Pase yo te pran n de loryan, yo mennen n a loksidan. E lè w tap jwenn pèp Bondye a, Bondye di w nan ki kondisyon wap twouve l, men men se pèp li, wap wè w nan kondisyon de feblès, wap wè w fin maltrete l. Se yon pèp ki depouye, ou pa wè sa l di nan Ezayi 42, on a pillé mon peuple, li di pa gen ankenn moun ki di restiti, pa gen ankenn moun ki di restorasyon pou li, pitye pou li, restitisyon pou li. M sonje pa twò lontan lè ansyen prezidan Aristide pale de restitisyon, woy! Koudeta e reparasyon, koudeta! Anvan. Enben, lap pale kanmenm wi, fòk sa pale. An pa m se toujou di en. Wi yo va di nou. Wi nan Ezayi wi. Wi ap gen restitisyon wi. O wi enben se la a men fò n pale l selon laverite e fò n konnen pou l restore nou fò nou nan sentete pase e konsa pou non l glorifye. Si w pa fè l nan sentete sèke w panse se fòs pa w Ou gen w entelijan e paske w tèl bagay, ou gen tèl edikasyon kòm se sa k ka fè l. Non, non, non! Sa fè Jewova bay mesaj klè men a Zewobabèl. Li di Zewobabèl, Not by might, not by power. Se pa pa fòs pa w, se pa pa puisans pa w travay sa a ka fèt. Pa ak moun ou konnen, koneksyon ou genyen, paske w twouve ou se yon bon sekretè blan. No! Li pap fèt konsa. Pa mon espri, di Lesenyè. Ba e non l ki pou glorifye, non l ki pou magnifye. So, e kòman. Ou pa onore non. So se la n ap mande tout frè n ak sè nou pa pran nan blòf, pa pran nan twonpri, nou garanti w pa pran kenn liberasyon pèp sa a.